So Koman nou ye Bon video sa m fèl espesyalman pou ayisyen kap viv chili kap viv brezil oubyen kap viv sendomeng so bagay la kisa li ye menm pwoblèm nan so ebyen Gen yon kanpay de denigreman k ap fèt ki kòmanse kont Ayisyen k ap viv nan peyi sa yo. So e ta va fè kwè ke tout Ayisyen ap mache ap mache fè kwè ke yo menm yo pale angle. Ann kòmanse Brezil, Brezil kounye a la a s on sèl bagay k ap pale, yo di ke tout Ayisyen nan Brezil pale angle. Ki sa k fè yo di sa? Ebyen, yo remake nan CV e ayisyen an, e pase lè w pral mande travay, yo mande fòk, fòk ou kite CV, ebyen nan CV a, gon pakèt kesyon, e gon pakèt bagay ou kapab mete de ou menm. Ebyen, nan CV a, ayisyen sa yo, kisa yo fè? Yo mete yo pale angle. Sa vle di tout ayisyen ki gen CV nan men yo, Lè yo pral prezante nan yon travay, yo kite CV a, ebyen yo wè tout ayisyen nèt, yo mete yo pale anglè, yo pale anglè, yo pale anglè. Pandansetan, yo pa pale anglè vre, ayisyen pa pale anglè vre. Ebyen ayisyen konfonn di de mo nan yon lang pou li se pale lang lan. Non! Ou ka konprann, ou ka konprann e ou ka konnen kèk ti bagay baz, de baz nan lang lan, bagay bazik nan lang lan. Sa pa vle di ke ou pale lang lan. Non, ou kapab, non, sa pa vle di ke ou pale lang lan. Ebyen, tout Ayisyen nan Brezil kounye a la a, se depi yo prezante CV yo, se yo mete ke yo menm yo pale angle. Men sa pa fè sans mezanmi. Kote sa vre? Kote nou pale anglè vre? Non! Piga n ba tèt nou manti. Fòk nou pran konsyans ak tèt nou. Kilè n ap pran konsyans nou menm? Hein? Menm nan sa tou nou pa gen konsyans. Ok, kounye a la pou Ayisyen ki nan Chili yo, lè w rive Chili tou, so ou wè se menm mantalite a. M te kwaze ak yon Ayisyen Chili, Kisa ayisyen sa fè de menm? Pandan m ak misye nal fè yon nal fè yon CV paske nou tap chèche travay. Ebyen lè nou rive nan sibè kafe a ebyen nap fè CV a men se te yon moun ki tap fèl yon lòt moun. Kounya la nan CV a ayisyen an mete ou mete li pale italyen, li pale pòtigè, li pale li pale kreyòl. Li pale anglè ak ki lang ankò? Bon, se te lang sa yo li te mete. Kounye a la, lè m gade nan CV a, m di, o, si gon bagay ki atire atansyon m, m di, e poukisa ou pa mete fransè? Ou pa pale fransè? O, monchè, li te kite Ayiti byen lontan, li pa t fini lekòl li ann Ayiti, bon, li pa ka mete pale fransè. M di, e italyen, kòman ou fè pale italyen? Bon, o, monchè, li te gon zanmi italyen, Li ka di kèk ti mo. Di, epi ou ka di kèk ti mo epi ou oblije ou mete ke ou pale italyen menn. Di yo, yo pa pale lang konsa menn. Konnya m di, e anglè? Ou pale anglè? Li di, monchè, anglè a e, li te gen kèk ti zanmi li te konn pale anglè ake yo. Men, men finalman ou pa pale lang lan menn. Yo pa pale lang konsa, o, li ka konprann se de bagay si yo di li ka konprann, men sisila. Li konprann kèk ti bagay de baz, bay, li ka soti, fon ti rantre soti, men l di yo, yo pa pale lang konsa, ou pa bezwen mete bagay sa nan CV, men sa sa vle di. Sa vle di, men pwoblèm nan, tout kote Ayisyen an pase, yo panse ke l pale angle. E pi, wè Chilyen an parèt sou ou, l ap tonbe lage gwo angle sou ou, sou pretèks se Ayisyen, tout Ayisyen pale angle. Tout nan tout se venèt ayisyen ap ranpli li mete bagay sa yo ke li pale anglè li pa pale anglè vre men mesye sa pa gen kenn sans kounye a la yo pran tout ayisyen pou pale anglè epi nèg la vin ap vide anglè sou ou pa ka menm reponn li tout sa se paske ayisyen nan brezil nan chili Lè yo pral mande travay epi yo mete nan CV a yo pale anglè, yo pale yon pakèt lang. Se terib. Ann ale pou nan Sendomeng tou. Nan Sendomeng, gen Dominiken ki panse, sa se Dominiken ke m konn kwaze avèk yo tou, ki konn panse ke m pale anglè. Gen lè yo konn vin pale anglè ansanm avèk mwen, sou pretèks yo panse ke tout Ayisyen pale anglè. Yo di Ayisyen pale yon pakèt lang. So, Bon, kòm Sendomeng pa menm jan ansanm avèk lòt peyi yo, ki pa menm jan ansanm avèk Brezil, Chili, bon, m pa konnen nan ki kontèks ke Dominiken yo panse ke tout Ayisyen pale angle. M pa konnen nan ki sans. Men, nan sans pa Brezil, Chili a, se nan CV yo dekouvri Ayisyen yo nan CV yo toujou mete yo pale anglè. Men Sendomeng son lòt bagay, depi Dominiken an wè yon Ayisyen li toujou prèt a pale anglè ansanm avèk li sou pretèks ke tout Ayisyen pale anglè. Sa mwen pa konnen nan ki kontèks ki fè Dominiken an panse yon bagay konsa. Men finalman. E nou gen yon pwoblèm lakay nou. Sa vle di nou gen pwoblèm antank Ayisyen, nou pa konn, kòman m te ka di sa menm? Nou pa gen konsyans, nou pa konn valè tèt nou. Se nou menm ankò k ap fè lòt moun pale nou mal. Y ap pran nou pou sa ke nou pa ye. Pase bay manti a, jodi a, ebyen demen se lè y ap dekouvri w. Se yon bagay ki vrèman dwòl. Sa di, toutotan ou kapab konpòte w yon jan pou moun pa wè anba w, li pi byen. Paske bagay yo pa nòmal. Se yon bagay ou ta va wè. Ou Brezil, epi Brezilyen an parèt, li tonbe ap lage angle sou ou. Epi ou menm, ou pa menm ka reponn menm. Ou oblije, ou oblije ap chèche yon jan. Pou soti pou pa soti wont devan brezilyen paske kisa k nan tèt a brezilyen an li panse brezilyen an panse tout ayisyen pale anglè poutan se pa vre non mezanmi mezanmi nou ka di si nou ka di de ti mo nan lang lan mezanmi nou pa bezwen met nan tèt nou oubyen met nan sevè a ke nou pale lang lan sa se manti sa ye menm nan sa tou Nou pa gen konsyans ladan tou mezanmi. E kilè nap gen konsyans menm? Kilè ayisyen ap pran konsyans de eta yo, de jan yo ye, de jan yap viv, de jan yo panse? Kisa genyen? Di verite a pap fè mal a pèsòn. E si se paske nou pa konnen e an Ayiti yo di depi ou pale fransè ou son moun ki sesi ou son moun ki sela. Sanble yo fè ti ti ayisyen panse pale yon lang se pi gwo konesans ki egziste nan mond lan. Pale yon lang pa vle di ou pi fò, ou pi sesi, ou pi sela. Penpòt ke w pa pale yon lang, sa k ap soti sou do w? Anyen. Ebyen Ayiti a li menm li gen pwoblèm, jiskaprezan li gen pwoblèm avèk koze lang. Antouka, se te mesaj mwen sa, fòk Ayisyen nan k ap viv Chili, Brezil yo, oubyen Sendomeng, sispann bay manti ke yo pale angle. Antouka, mèsi tout moun ki t ap tande m yo. Tchaw!